Bonjou bonswa tout fanatik DLP info TV yo se avèk yon kè kontan yon kè jwaye nou retounen lakay ou e nou te pran yon ti poz nou kontan pou nou kapab vin travay avèk ou vin pote ti konsèy ti enfòmasyon ki kapab bon pou laviw demen si Dye ve ebyen nou diw mèsi pou fidelitew anvè nou paske Nou te pase yon bon ti tan nou pat poste men nou retounen back pou nou kapab vin pale avèk ou jodi a video nou kote nou pral pale de lavi yon moun nap tounen nap pran yon ti poz.

avèk yon kè jwayez yon kè kontan ebyen jodia nan video nou kote nou pral pale de ou menm ki panse ke laviw fini dèske yap pale ou mal ebyen frèm ti konsèy mwen te kapab ba ou pito yo rele ou pòv olye yo rele ou dèfen met sa nan tèt ou byen paske nan lavi Pito yo rele ou pòv, yo rele ou moun sal, yo rele ou moun pa ka abiye olye yo rele ou pòv, olye yo rele ou dèfen paske se lè yo rele ou dèfen tout bagay fini paske se lè yo rele ou dèfen ou pa gen espwa nan lavi ankò. Ebyen yo toujou relem sa yo relem telor nimero 2 pa bò lakay mwen e non plis tou mwen menm se sa se jenès la se jenès la nou ye nap travay pou nou kapab rasirew ke menm lè wè wap viv non peyi woto pa wè mouto pa wè desann dèfwa ou konn gen ide pou kapab al fè yon vye zak men. Men pa bliye met sa nan tèt ou trè byen, yon vye zak e demen si Dye vle ou kapab vin regrèt pou tout lavi w, ou kapab vin twouve w nan yon pozisyon kote w ap panse waw w ap di mesi pou kou te fè yon bagay konsa. Ebyen nan lavi toujou pran pasyans pa janm kite yon moun kap palew mal, kap diw yon bagay fè ou eksite ak tèt ou pou al fè yon bagay ou pat dwe fè eskiz mwen pouki lavi a mande pou kapab byen kalkilel byen planifyew ebyen nan lavi ou ka wè jodi ou leve ou leve pòv epi demen ou leve milyonè ok lavi a ou pa rete chita. Tann, di konsa ou pral milyonè, Bondye ap fè w milyonè, kesyon pa gon bagay wap regle, ou di mwen si w gen ide pou yon zam met nan men w pou ou kapab pran lari a. Non, e pa sa k ka ba w lavi a. Imajine w gen anpil jèn ki vin nan Repiblik Dominikèn malgre tout bagay, men yo nèt yo sètoblije yo rete, yo rete yo travay trè di, Gen pil nan yo ki travay trè di yo ale lòt kote ok nan peyi w vrèman vre dèfwa wal fè yon biznis lèzòm lan tèlman fòkè an ayiti bon yo pou pou lage satanik dèyè yo lè se pa satanik bon e gen lòt sosyete yo ki konn arive bò kote yo tou mezanmi lè wap kontwole vrèman vre ou te ka chwazi. pa fè anyen nan peyi paw ou te ka chwazi rantre rantre nan group bagay sal ebyen sa map diw rantre nan bagay sal la demen si demen ou ka regret imajine ou gen timoun menm lè ou pat gen timoun ou gen ou gen pitit ou pwal gen pitit tou si ou pat gitan gen e sa pwal reprochew konsyans ou pwal reprochew paske E ou wè ou nan pozisyon epi ou menm ou pa ta vle timoun nan arive nan pozisyon sa. Ebyen pandan se tan ou pa ta rive l nan pozisyon sa, pou l vin ap apwann ke se nan pozisyon sa ou te ye, l ap vrèman, l ap vrèman di, l ap vrèman, l ap vrèman pa, pa bon. L ap vrèman pa bon. Ebyen tout sa w ap fè pa kite moun k ap. Manipile w pa kite pou sa lèzòm ap di Ebyen se konsa fò w fè entèl wè w Se konsa ou sipoze bay tèt ou yon misyon Ou sipoze bay tèt ou yon misyon Kote ke pèsòn moun pa ka fè Pa ka fè Pa ka fè destin ou Moun n ap pale yo pa konn destin ou Ou ka gen 90 an, 95 an e lè sa Bondye vin delivre ou. E lè sa Bondye vin pase avèk ou. Ebyen tout moun ap kanpe gade ou. Men si w te kou al fè yon bagay sal, ou pa janm konnen. Ok. Ou ka di konsa, oh m te fè yon bagay sal, a m wè badabrek la e lavi fini pou mwen. Ok ou toujou wè devan men ou pa ou pa wè dèyè tèlman lòm mechan si moun te konnen fiti yo anverite menm yo menm ankò menm ou menm ta pral bare pwòp tèt ou e pa moun ki konn fitiw èke yon moun ka swiv ou menl paka pran devan ou paske Bondye pa Pa pa kite l pran devan pye l gide w vrèman vre si lèzòm te konn wout Bondye t ap pase avèk ou li ta pral mete pyèj nan tout men se domaj se dèyè yo ye epi chaje kafou ki egziste devan lè Bondye fann avèk ou nan w kafou pèsòn pa wè pèsòn pa wè ebyen mezanmi nou di w yon gran gran mèsi a chak fwa nou pote. Ti video sa yo pou ou pran leson pou kapab li yo pou kapab pataje like li epi abòne ak chanèl la nou se la jenès nap travay pou yon kominote nap travay pou granmoun timoun jèn adilt ebyen mèsi se la nou met fen nan video a bay.